Chak lendi ak vandredi, a 10 zè nan maten, Platfòm Eugène Sentfò Kiltirèl ap prezante w yon rale sou tout aktyalite kiltirèl ann Ayiti ak lòtbò dlo sou kont TikTok platfòm nan. Pa rate moman sa a ki ap pèmèt ou konprann tout sa k ap pase nan kilti ayisyèn nan ak nan mond lan ak jounalis kiltirèl Eugens Renéus. Youn di lòt, ekri l nan ajenda w epi abone ak kont TikTok la pou w ka rete enfòme. Swiv Platfòm Egen Sofre Kiltirèl sou Facebook, Instagram, YouTube ak kont X nou tou. Vous informer, c'est notre priorité. Union'sInfo Culturel, la vitrine des informations culturelles.
Bonjour bonjour tout moun kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm e mwen espere ke nou te pase yon bon lannwit deja e nou gentan

Pou nou menm ki an Ayiti, bon, se konje. E menm si m konnen genyen sèten zandwa nan peyi a ki inaksesib, men m konnen genyen lòt kote ke moun ka deplase, y ale nan. Yo fèt si 1 gaout yo ou konprann donk so m espere ke nou nou nou nou nou fèt si 1 gaout nou epi bon si nan zòn nan tou nou ka relax nou pou n bay weekend nan yon lòt koulè ou konprann donk paske dèfwa lè w debite semèn nan e yon jan epi bon ou met yon lòt ti piman nan weekend nan. Ou konprann bon m pa konnen non mwen m pa m pa fanatik alkòl donk e yon weekend pa oblije gen alkòl sèlman ladan donk so ou ka ou ka chofe weekend ou ou fè yon bagay ou pat konn abitye fè ou konprann pa egzanp si w pa konn al nan gym wal nan gym e. Si w pa konn al nan bibliyotèk, w al nan bibliyotèk. Si w pa konn al nan aktivite kiltirèl, w ale. Donk, ou bay wikenn yon lòt koulè, bagay sa yo, ou konprann. Donk, w ap wè ke m pa, m pa twò fokis sou alkòl la paske li gen konsekans li, ou konprann. Donk, si w, si w moun ou deside bwè alkòl, fò w atann a konsekans li, ou konprann. Donk, se sa. E sa fè tou m pa tèlman fokis m pa mansyone l tou. Jan m di nou an jodi a se vandredi 17 oktòb an prensip nou ta dwe pran yon ti brek ou konprann donk pise jodi a se konje men E rezon ki fè n pa pran brek se paske depi nan mèkredi maten nou te gentan di w ke y a mesye Robert Denis ki ale kite nou, afektyezman aple Bobi Denis. Donk nou te di ke n ap fè yon live kote ke n ap fè w part de lòt. Nou ta ka di reyaksyon an ou konprann donk piske nou te fè yon edisyon spesyal sou youtube Legends Info Culturel nou te relate kelke les premières réactions sitou nan sektè oubyen nan milye mizikal la donk E gen lòt reyaksyon ki vini jodi a nap pote yo pou ou se youn nan rezon ki fèm fè live la men lèl ka kontrè nou te gen dwa yon ti break pou nou repoze nou bagay sa yo puiske anpil travay donk nou la poun sèviw epi tou so Pratikman jan m te di nou an, enfòmasyon son bagay kòmsi enfòmasyon nan enfòmasyon, bon trè souvan w'ann tande moun nan di w pral tande nouvèl, lè w nan lekòl jounalism ou wè kòmsi nouvèl yo di w se tout ce qui est neuf ok, se sa fè yo rele l nouvèl donk cela veut dire que e si e lundi m vini m pale nou de sa bon wi n'ap koute l men li p'ap gen plis li p'ap gen menm enpak Avèk, si m, lè m pale, lè m chwazi pale nou de jodi a, mwen pale nou l de jodi a. Pale nou de, de, de, de reyaksyon yo jodi a. Donk, se yonn nan rezon ki fè ke nou, nou fè, nou ap fè live la pou n fè w part de kèlke reyaksyon. Epi tou pou nou anonse w 157 èm, èske se 157 èm? 158 èm je kwa magazin e gen zenfo kiltirèl ban banm verifye sa donk piske nan 158 èm magazin e gen zenfo kiltirèl la e nap resevwa yon moun ki te kotwaye e. Bobby Denis, m ta ka di, e trè pwòch yon moun ki te kotwaye l anpil ki se Joel Widmayer ki se enjenyè de son tou men misye tou e Bobby Denis make e karyè li, pakou li, pakou pwofesyonèl mizisyen l, pakou pwofesyonèl e enjenyè de son li donk. So se misye kap envite magazin nan e talè konsa nou pral pase yon ti ekstrè nan ti konvèsasyon m gen a misye a men lentegralite medam mesye se pou demen samdi e a parèy è ok a dizè sou chèn youtube la nap genyen pou n tande tout konvèsasyon ke nou te genyen nou genyen avèk Joel Widmayr kap pale nou kiyès Boby Denis te ye. Ki sa l te konn fè? Ki tip de, m ta ka di, moun li make? Pou byen ke misye tèlman make moun, donk s on, s on, anfen. Donk s on, s on bagay konsa. Donk demen si Dye ve, se misye, se Joel Widmaier ki se direktè atistik festival entènasyonal djaz de Pòtoprens, sa n ta ka rele Pap Djaz. Se misye k ap envite magazin nan. Donk e se yonn nan rezon ki fè nou fè live maten an tou pou nou pale w de e pou nou fè pou nou anonse w magazin nan pou nou fè pwomosyon l tou paske e live la tou li antre li son li li se yon kanal de pwomosyon pou magazin nan ki pase chak samdi a 10 zè sou Chèn youtube gen ti fo kiltirèl medam mesye donk ou menm ki poko abone donk al abone pou ou kapab swiv live sa medam mesye alò pou kapab swiv magazin sa ki pase chak samdi a 10 è donk ale sou youtube tape Egen's info culturel Se EGUENS, info, infos, culturel, CULTURE2LES. Donk pou w kapab abone ak chèn YouTube la, pou w kapab swiv magazin nou medam mesye. Yon magazin ki wè se 157 tièm medam mesye. Se pral 157 èm nimewo magazin sa, sa pral fè 157 fwa depi nou prezante magazin sa a, donk se youn nan magazin ki pi regilye sou entènèt la. Donk abone epi tou kòm n ap mande w abone avèk kont tiktok sa a ke w ap gade nou an, piske se chak lendi, chak vandredi nou pote yon Sesyon de fòmasyon an live pou ou, yon sesyon de fòmasyon medam mesye ki patwone pa Chantye Familyal, Chantye Familyal se yon platfòm de enfòmasyon ke prezantatris magazin nan Fania Akao ap dirije, son platfòm de fòmasyon ki fè pwomosyon de la famiy Ki baw konsèy kòman pou jere vi familyal ou, kòman pou jere vi santimantal ou tou si w gen bon moun ki gen mennaj, moun ki gen fiyanse des choses comme ça tankou hier Fania tap trete yon sijè ase enteresan ki se kòman w ka fè prevansyon kont kansè nan tete puiske nou konnen nou nan mwa d'octobre mwa d'octobre se mwa octobre rose Donk, mwa sa a yo konsakre l ni ann Ayiti ni aletranje pou yo fè sansibilizasyon sou kansè nan tete, dè choz kòm sa. Yè l t ap pale de sa. Donk, Chantye Familyal se al swiv li sou Facebook, Instagram, TikTok. E pou w kapab toujou enfòme, chak mèkredi e jedi a 5 heure 6 heure, vous avez rendez-vous avec Fania Caro, medam mesye, e pou pou des conseils, des choses comme ça, donk sou des sujets byen diferan, resamman li te pale de pwoblèm bann lakay gason, w ap jwenn e prezantasyon sa sou kont youtube. Alò sou chèn YouTube chaf w ap rale sou YouTube w ap tape le chaf ok L E chaf S C H A C H A F epi w ap jwenn video sa medam mesye donk se chantye familyal sponsò ofisyèl ee platfòm Iguens Info Culturel medam mesye Ok janm te entwodwil nan live la jodia se 17 oktòb 17 oktòb e li vle di yon pakèt se yon dat ki vle di anpil pou nou nan istwa nou kòm pèp e 17 oktòb se yon dat trist piske se dat E m ta ka di yon seri de nèg ki pa t renmen Anpwè Jan Jak Desalin te deside pou yo fè konplo pou y al touye l Pon Wouj. E se te 17 oktòb 1806. Donk, donk sela ve di ke e s on dat ki. vle di anpil nan istwa nou, son dat ki mankan, men son dat, son dat padon ki pote anpil tristès. Il etait tan ke lè yo te pran desizyon pou yo pa fokis sou dat sa a sèlman, men pou fokis sou dat nesans misye ki se 20 septanm, fò m di nou misye fèt menm mwa, menm jou avè m, 20 septanm ki se jou de nesans E Jean Jacques Dessalines medam mesye paske trè lontan de sla sa gen dè zane m ta ka di nou fè plis tan ap e n ap komemore 17 oktòb la ke nou e mete an limyè pou nou ke nou mete 20 septanm nan an limyè dè choz kòm sa donk li te lè li te tan pou nou te pran desizyon sa pou Se pa sèlman 17 oktòb la ki ke nou kon ke nou fè dè refleksyon ke nou fè dè konferans dè choz kòm sa donk se byen donk e youn nan rezon e ki fè ke Jodi a, jodi a se yon dat pou n reflechi, pou n medite sou lè yo asasine anperè a nan Aponwouj. E se te yon 17 oktòb 1806. Donk e. Pratikman, se trayizon ki fè ki fè anperè a asasine. Ok. De moun ki pat renmen mòd de jesyon l, de moun ki pat renmen politik li, epi yo mete ansanm la, epi sa w tande a, yo yo mete yon anbiskad la epi yo touye l nan Pon Wouj 17 oktòb 1806. Jodi a, s on dat ki pou raple nou. E kisa trayizon vle di nan istwa nou? E trayizon se, m ta ka di, se yon atitid oubyen son defo, paske son defo li ye, pa yon kalite li ye, ki mete anpil dlo nan zye, piske lè moun nan fè w konfyans epi yon bon maten w leve w trayi l. Pa egzanp, nan politik gen anpil trayizon. Pa egzanp, sa k ap pase nan politik an Frans la kounye a, Emmanuel Macron ki se prezidan fransè, gon bann nèg k ap trayi l la byenke misye li menm l ap trè mal dirije. Pa egzanp, Genyen Edouard Philippe ki te premye minis misye ki mande pou misye demisyone. S on trayizon paske misye se yon misye se yon nan moun ki pote Edouard Philippe pou l vin sa l ye a la. Men Edouard Philippe mande pou li demisyone jis paske misye se yon kandida alaprezidans. Si l mande Macron pou l demisyone, lè pral gen eleksyon, li menm li pral kandida, petèt l a pase. Gen Gabriel Attal ki ki se youn nan plis jèn premye minis ke senkyèm repiblik la Lafrans konnen so mwen de 40 an ki se youn nan misye bon misye li menm menm misye te dabò yon sipòtè Pa egzanp misye te sa n ta ka rele yon militan e ap sipòte Macron, fè kanpay pou Macron epi misye vin antre nan antouraj prezidan an. Apre sa misye vin premye minis. Enben misye trayi Macron tou. Se sa nou rele trayizon. Bon politik la li menm menm se sa sèlman ki gen ladan l, trayizon. Ou konprann? Gade politik ayisyèn nan pou wè kantite trayizon ki gen ladan. Ou konprann? Enben se trayizon sa ki al mennen asasina Jean Jacques Dessalines. Ou konprann? E nou, si nou tap pran yon lis, si nou tap fè yon lis egzostiv pou nap eksplike w ki kantite moun ki trayi moun, monchè o, lis la tap long. Menm nan lè fami So pa egzanp Ann pran yon egzanp konkrè oubyen yon egzanp ki m ta ka di palpan Nèg a soti Chili a madanm ni Li fè Chili Li fè tout pakou n konnen yo Li tonbe Etazini Lè l rive Li trayi madanm ni Li chèche yon lòt fanm Li marye oubyen m pa konnen So Li kite fanm nan. Fanm nan de en so L'inverse est tout aussi vrai fanm nan fè menm bagay la. Trayizon. Ok so nèg la jwenn yon fanm ki kenbe men avèl pandan afèl pa bon epi koul kòmanse byen bèl lap klere li estime fanm sa paka madanm li ankò. Fanm nan fanm fè menm bagay tou. Donk se jis m te m vle fè n konprann ke trayizon son e se yon kansè ki ap divize de kouch nan popilasyon an donk. So politik la menm se sa sèlman k pa manke? Bon tèlman gen trayizon nan politik la se la ou vin avèk fenomèn abolotcho Pase gen de nèg li tèlman trayi li vin yon abolotcho Pase jodia la x pase se x ki sou pouvwa a se x ki bal yon ti kontra se x ki bal padon ki metel nan ministè li poste bòk x demen se y Lal jwenn Y. Donk toujou trayizon. Donk m panse ke se yon bagay pou nou travay sou li. Donk pou kesyon trayizon pou paske trayizon mennen lanmò. Paske gen de moun ou trayi bon moun nan pa gen ase lisidite kòm si pou l aksepte sa w fè l la l touye w. Pa egzanp gen de nèg madanm li te gen yon mennaj oubyen l gen yon madanm ki trayi l. So swa fi al pran lòt nèg sou li, bon enfidelite son fòm de trayizon tou, oubyen son trayizon son lòt fòm, epi nèg a blow ou tiye fi a. So oubyen fi a tou li fè menm bagay la tou si se fi a k viktim. Lè konsa se timoun ki rete nan fwaye a k al viktim, pase yo pa gen manman, yo pa gen lanmou manman, yo pa gen lanmou papa, paske manman an pa la, papa a pa la. Donk. M panse ke sa son bagay pou nou travay sou li paske bon mwen menm m pat vle vin fè kou istwa de choz kòm sa gon pakèt bagay kòm si ki di deja kòm si nan istwa nou kòm pèp sou kisa ki vin mennen trayi e anbiskad. Konbyen asasina 17 oktòb la nan pon wouj des choses comme ça pardon ankò m pat vle mete aksan sou sa men m te vle mete aksan sou trayizon kòmsi chak fwa ou pral trayi yon moun panse ki konsekans sa ka rive ka bay konsekans mantal konsekans ekonomik konsekans santimantal gen tout fòm de konsekans donk E a lopoze detre engra piske jeneralman tout moun ki trayi yo se dè engra, m ta konseye nou pou lwayal. Komsi yon moun ki fon, yon moun ki kenbe men avè w, li vin mete w o devan de la sèn, kenbe men avè l tou pou nou avanse. Pa estime moun sa pa sanble w paske. So moun nan te ka pasem di a lot moun. Ou nan politik, yon depite, yon senatè, yon minis li pase avèw, pa trayil pi devan. Ou konprann? Paske sa ou gen kou gen gen de trayizon ou fè ki tou mennen w anba tè. Ou konprann? Paske gen de trayizon li tèlman gen anje ladan. Paske sitou nan politik gen de moun ou trayi, li tèlman konnen gen bagay li pataje ansanm avèk ou, So kew pral pale a lot moun li tou fè tou yo l fini ou konprann so jan moun yo di gen yon slogan ki di rayi la mouri la donk m espere ke nan va panse sou sa e ke nan gon chanjman de konpòteman medam mesye.
Vous informer, c'est notre priorité. Vivienne's Infos Culturelles, la vitrine des informations culturelles. Ben voilà, mesdames, messieurs, vous suivez une session d'information sur cette plateforme Egen's Infos Culturelles. Ay, ay, ay, ay, kote map frape la? Ok, voilà. Men logo platfòm nan. Nou kapab al suiv li sou Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ke nap gade m la. Se chak lendi, chak vandredi ke nou fè sesyon d'information sa a. Pou nou enfòme w sou laktyalite kiltirèl ayisyèn e madi 14 oktòb, move nouvèl, nou pèdi yon moniman, yon nonm ki travèse de jenerasyon jiskan 2025 paske misye nan kesyon bay medya, radyo, Depi dan lè n zwa zane 60, 70 jiska 14 oktòb misye mouri a. E maten an, se youn nan rezon ankò ki fè m fè live denfòmasyon sa, se pou randr omaj a cet homme e ki se Robert Denis e ke afektyezman yo rele l Bobi Denis. So e pou nou menm ki pa t konnen, misye se yon enjenyè de son, misye se yon nèg ki travay avèk Waka Group ou wè ki vin koni kounya, 3 gran atis ki vin koni kounya yo e Misye tou se e poutèt gen anpil nan nou ki te konnen Telemax, misye se manm fondatè Telemax, misye se manm fondatè Canal Bleu ki pa menm jan l te lè l te fèk kreye l la, men ki toujou an nòd. Donk. Se yon sitwayen ki mete tout lavi l o sèvis de peyi l Ayiti, de la culture haïtienne, de des médias So se sa e Robert Denis medam mesye e nou pral pale w de misye la men nou gon aspè nap soulinye pou ou se kote misye soti pou l vin sa l ye jodi a pou anpil jèn gason jèn fanm kap gade m anba live la la pou n wè kòman nou kap sèvi ak pakou misye menm si w pa nan domèn medya Menm si w pa nan domèn mizikal, kòman w ka wè pakou yon nonm konsa kapab enspire w pou ou menm pou w avanse? Piske alafendlajounen, nou ap enfòme w, men fòk nou sansiblize w, motive w tou, piske se sa objektif medya. So janm toujou di m pa renmen rele platfòm Again se fo kiltirèl medya piske medya tèlman gen yon estrikti konplike men nou son platfòm annatandan nap mete tout baz nesesè pou n vin yon medya. Medya gen objektif se fòme, enfòme, distrè donk lè n vini nou enfòme w fò n fòme w tou piske dè jans byen fòme se yo menm ki pral. fè sosyete a pwogrese de choz kòm sa ok kiyès ki te bobi deni ee bobi deni se yon sitwayen ki fèt an 60 misye mouri a 79 an ee misye mouri avèk yon avc. So, a pratikman misye te gentan, selon antouraj misye, misye te gentan fè avc a 3 semèn anvan 14 oktòb la. Men misye pat janm ka reprann ni bagay sa yo, donk e de fèt malerezman se konsekans avc sa a ki mennen misye anba tè medam mesye donk a 79 an e misye se frè Raoul Denis ti ra pou nou menm ki konn gad telemax ki te konn gade emisyon sa trè prize bizou bizou papach donk emisyon desen anime sa ki ta pral fèt tou sou. Canal bleu donk misye se frè Raoul Denis misye se frè e frè e Maxence Denis misye se frè Fabienne Denis ki malerezman sot mouri la men fòm di nou nan fanmi sa fanmi son fanmi trè eprouve sa gen mwens ke yon mwa Micheline Laudan Denis ki se manman Raoul ki se manman Boby, yo sot pèdi yon pitit yo ki rele Fabienne Denis. Se samdi, demen samdi a ap fè 8 jou depi yo te fè yon mès nan Petyonvil pou li. Epi bon, men aprè la, se Boby k vin mouri. Donk, Micheline Laudant Denis se pratikman yon dam ki prèske santenè, donk m pa ta renmen nan plas li, se pou w wè modèl doulè l ap. viv la des choses comme ça e ban mwen fon ti pale nou tou piti sou sou Bobi ok paske jan m di nou an e objektif youn nan objektif live la se rann omaj a Boby ok Boby se enjenyè e de son ki mouri a 79 an donk yon avc. Misye kite yon eritaj kiltirèl e teknik inestimab. So pratikman misye se nèg kap anrejistre djazz Depi dan lè zane 70 jiska 2000 yo pou pi piti, pou m pa di plis ke 2000, paske misye te vin rive yon kote tankou Audiotech li pa ki te fèmen ki youn nan ki te yon studio mitik ki te fèmen wè e so Misye vin antre nan kesyon medya, nan fè televizyon, de choz kòm sa. Donk, s on nèg ki gon on zòrèy li fen nan kesyon son. E Bobi Leni. Donk, e misye s on nèg ki gon rigè, ki gon sansiblite atistik. Sa vle di s on nèg kòm si moun pa ka ba l nenpòt bagay. nan kesyon domèn sonorizasyon, nan kesyon art, des choses comme ça, misye anrejistre yon bann dyaz tankou m sonje misye t ap bay yon entèvyou misye di li soti jis Nouyòk li monte Boston pou l al anrejistre Volo Volo de Boston ki se gen de bèl mizik tankou Kafou a. M sonje lè m te nan radyo nasyonal, lè gen emisyon retwo, m toujou ap met Volo Volo nan playlist, des choses comme ça. So, misye se youn nan moun ki anrejistre Zèklè. Son Boukman nan, misye se youn nan moun ki inisye l. Misye anrejistre 2 tankou Douby, Frè Dejan, so pratikman se Bobi se yon pèsonaj transvèsal ki travèse de jenerasyon, ki fòme de jenerasyon tou paske hey misye Gon pakèt moun ki nan kesyon domèn sonorizasyon nan medya kounya Boby yo genyen m ta ka di le savoir faire de Boby nan sa yap fè jodi a. Janm di nou an e. Pratikman omaj yo long, puiske gen anpil enstitisyon, gwoup, atis ki rann omaj a Bobi. So, madi a, mèkredi, puiske misye mouri nan madi 14, mèkredi nou te fè w part de kèlke tankou te gen Fabrice ki se youn nan nèg ki konn misye depi 1984, Te gen Richard Cavé ki se fondatè kay, te gen Louis Gonzague Day ki te ki te kòm se pratikman yo manm Sweet Micky paske Sweet Micky te konn al anrejistre lakay nan studio misye tou nan Audiotech, Louis Gonzague Day te salye l e te Salut départ mesye ebyen kounya youn nan gwo moso ki salye départ Boby se Tropicana Tropicana di omaj a on mapou du son de la mémoire musicale mizik ayisyèn nan jodia lap kriye paske li pèdi youn nan gran artisan li yon maître invisible ki derrière les consoles pratiquement misye pa ton nèg ki toujou se pa un artiste. Yon gwo moun ki toujou o devant de la scène wap wè tout tan des choses comme ça. Misye se yon nèg jan w wè Tropicana di a derrière les consoles un batisseur de lumière sonore Roby se te Boby se te souf discret ki dèyè yon pakèt melodi avèk yon regard bienveillant derrière les artistes sa se Tropicana kap pale li di Boby se te yon ingénieur de son producteur musicien so Misye sou. Misye gen anprent li nan rara, li gen anprent li nan zouk paske misye gen yon pakèt gwoup antiyè misye te monte Ladominik al anrejistre, gen ki te vin jwenn li an Ayiti tou pou anrejistre. Pa egzanp, le sitwayen Pierre Edouard Decimus ki se youn nan pilye Kassav, si n konn tande, Zouk la se sèl medikaman nou, ni sa se Kassav. Ke Pierre Edouard Decimus misye se yon nan pilye gwoup sa a e misye se yon nan nèg ki Bobi te anrejistre donk e so dèryè E la légende du son selon Tropicana kachè un homme humble, oui, très humble, curieux de tout, attentif à chacun. Donk mwen menm mwen konn Bobi, e mwen wè Bobi, alò m pa konnen l non, so m wè Bobi jis Trinidad. M t al Trinidad nan Carifesta. An 2019, misye te fè pati de delegasyon an, men kote m ta pral rankontre misye, m wè li, li trè trankil, donk, trè dosil, trè enb, dè choz kòm sa, se la m ta pral wè misye. Donk, m p ap ban nou manti, gen de bagay m vin konnen de misye Jounen jodi a, si m te konnen l, si m te gentan konnen l lè m te rankontre misye a, monchè, menm si pou. Pase gen de pèsonaj, parapò a sa l akonpli nan lavi l, menm si w te gen yon konvèsasyon 5 minit avè l, monchè, sa t ap enspire w. Donk, bon, m pa t genyen. M ka di misye te fè 10 jou avè m, menm si nou pa t nan menm otèl, men li te fè prèske tout tan e aktivite e kiltirèl sa a ki se Carifesta.

Waw! Paske mwa je suis un auditeur fidèle de radio metropole chak maten m tande radio metropole enben Richard Widmaier misye di Bobi se t on modèl se se pratikman on nèg ki marke medya donk Misye di son figure discrète men esansyèl Bobi kite yon vid imans nan peyizaj medyatik e mizikal ayisyen an selon Richard Widmaier le pdg de Radio Métropole so li di se li menm tou li di e Bobi

Bon nap raple nou tou Bobi yo te kidnape misye an 2023 ta pral gen yon latriye mizisyen yon bann moun nan sosyete sivil la ki ta pral voye de mesaj de sansibilizasyon pou yo lage Bobi donk yo ta pral vin lage Bobi donk Bobi se yon gwo tonton gason ki ale kite nou men kòmsi malgre ou wè misye tout gen tout eritaj sa a li kite pou lè medya la kilti ayisyèn, misye te on ne peut plus humble. Donk se sa toujou ap di on moun kòm si menm si ou son moun ki t ka fè w fè w fè w fè men ou trankil Ou pa pouse kòw des choses comme ça moun ki pou te konn boby konn boby boby se pa yon nèg ki te konn kòm si ap pouse kòl Richard Widmayhe di li souvni l gen de boby se lèl te gen 14 ans li ta pral wè boby kap li ta pral wè boby nan yon sware lè sa se gwoup gwoup sa rele les corentons son gwoup ansyen

Deklarasyon pdg Radyo Metropole Richard Widmaier ki se gran frè Joel Widmaier ki se prezidan alo ki se direktè atistik youn nan pi gwo festival ki gen an Ayiti ki se Pap Dyaz. Pratikman Pap Dyaz E li pral antre nan 19 vyèm edisyon l la. Yo fè yon edisyon ane sa a, se yon edisyon trè difisil. Li repòte nenpòt 2 fwa. Piske natirèlman Pap Djaz toujou fèt an janvye, nan dènyè semèn janvye. Bon li te vin repòte an mas, apre sa m kwè l te vin resi fèt an me. Donk m pale a Joel sou sa, Joel di m ke li ap kontinye siyen kontra avèk mizisyen puiske li di Pape Diaz ap tounen avèk fòma entènasyonal la, li di y ap kontinye siyen kontra avèk mizisyen k ap vin patisipe nan Pape Diaz la epi apresa yo pral sòti line up des choses comme ça men pou le moment yo soti visuel la bon de toute façon se misye ki invite magazine nan m paka di nou tout sam di avèl donc nou dwe tann demen si Dieu veut samedi a 10 heures pou chaîne YouTube Egens Info Culturel pou nal swiv konvèsasyon nou genyen ak Joel men en attendant E ann fon ti tande Joel kap di nou ki rapò li te devlope avèk Boby Denis medam mesye.

Misye se manm fondatè Zèklè dayè misye wè misye sot jou la Bobi patisipe nan anrejistreman plizyè gwoup alò plizyè albòm Zèklè Zèklè yon gwoup dan lè zane 80 dè choz kòm sa so m wè Zèklè kap jwe live Se te yon bèl bagay, se te yon bèl bon moman de souvenir, se te nan Pap Diaz ke m sot di non la, Festival Jazz Entènasyonal de Pòtoprens, se te an 2021 nan Inivèsite Kiskeya, men vrèman m ap gade Keke Belizaire, Joel, Fabrice, so. Mesye yo sou sèn, mesye yo ap jwe, yo, se yon bagay sipè enteresan, piske lè, lè sa a, gen yon pakèt moun ki potko janm konn wè, po, gon, jèn tankou m yo pa t vrèman te gen chans wè zèklè live. Se te yon eksplwa, kòmsi yon gwoup w ap tande yon vèsyon studio k ap di, Se ou menm, se ou menm, se ou menm, se ou menm mwen vle. So, kòmsi. Wap tande tanbou batan, wap tande se ou mwen vle, so ou pat janm te konn wèl epi wap gadel live se ton bèl souvenir donk ebyen Joel se youn nan manm fondatè zèklè e Bobi te gen touch li nan zèklè des choses comme ça mesdames messieurs donk Se sa se m ta ka di se sa Bobi e Joel genyen ou byen m ta ka di souvenir sa l genyen de Bobi gen anpil pawòl li di ankò wi bon se demen a 10 è pou n branche sou chèn youtube Gensenfo Kiltirèl la pou n tande. Kounya nou pral fè w koute E ti frè Bobi, ki se Raoul Denis Junior, jan m te di nou, ki se ti, misye pli, misye yo plis konnen sou non Ti Ra, ki se mizisyen, misye se yon gwo pwojè l pral soti la ki rele Mizikasyon. So, dayè misye di gran frè l ki se Bobi Denis, misye patisipe nan nan reyalizasyon pwojè sa, misye di pwojè a pa t ap ka fèt san Bobi. Donk. Misye te nan ekip Telemax a ke Bobi te kreye. Bobi al fè Canal Bleu, misye te nan ekip Canal Bleu a tou avèk Bizou Bizou, donk ki se yon emisyon de desen anime, donk des choses comme ça. Donk ann koute Tira k ap salye depa gran frè li medam mesye avèk anpil emosyon.
Nan moman an, mwen te mete videyo sa a deyò

Mèsi pou tout bagay yo. Ou pa bezwen detaye bagay yo. Sa w kite pou nou an li imans. E m espere ke jenerasyon fiti yo aprann e a fè bon izaj de li. Wè! Bon vwayaj gran frè!

e frè li ki ale e dot choz kòm sa bon e lè dènyè minit de sèt sesyon denfòmasyon m vle atire atansyon nou sou sa nou menm jèn fanm jèn gason ki anpil kap koute m la kap gade m e ki pral gade m sou chèn youtube Egnsenfo kiltirèl Boby Denis Boby Denis misye kòmanse karyè li nan Radyo Ayiti Inter de Jean Léopold Dominique ki asasine 3 avril 2000 kòm metè an nòd. Odimans kòm Operatè, gen moun yo di operatè, aa ok, ki operatè k la a k ap travay la a? Jan moun yo konn nan langaj bagay sa yo. Misye te pete yon nòg. So, gade byen wi pwofil la, gade byen wi pakou a. So, metè an nòd, natirèlman, metè an nòd se pa moun yo k gen lavwa w chapit nan radyo. Dayè gen prezantatè k pa janm site non Beton an non. Gen prezantatris ki pa janm site non Beton an non. Pa egzanp Liliane, Liliane fè 3 ka tan l ap prezante nan radyo Kiskeya, trè ra fwa li site non operatè k ap travay avè l. So Te gon prezantatè kem renmen anpil ki vin gen radyo l la Rotchild François Junior ki te nan radyo Metropole m fè dè zane map koute Rotchild François Junior dan dè edisyon de nouvèl chak maten m pa janm tande l se te nan operatè sa se dè egzanp m ba nou sa vle di operatè se pa moun yo ki yo janm site non yo fasil trè ra fwa yo site non operatè nan medya donk. Men yon sitwayen ki soti ki debite karyè l kòm operatè, kòm metè an nòd epi ki vin enjenyè di son e ke tout tout yon peyi ap salye memwa l pou sa l fè. Pou sa l je, pou sa l fè kòmsi li soti de Mettons en Ordre, li vin pdg medya, li vin propriétaire de medya. Mettons en Ordre. E pa jounalis non, puiske yon jounalis se nèg ki gen mikwo, yon repòtè, yon prezantatè se yon nèg ki gen mikwo, si l vin gen medya, ok, se yon nèg ki gen mikwo ki vin propriétaire de medya. Mais lui il etait mettant en onde à la radio Haïti Inter so ki zòrèy misye genyen kòm mettant en onde lan misye vin gon zòrèy sansib pou le son ebyen sa men kòman misye pral fè tout karyèl kòm ingénieur de son ki enspire de nèg tankou Fabrice Rouzier. kòm pwodiktè ki enspire de nèg tankou Joel Widmaier kòm pwodiktè kòm ki dayè misye di w misye di l nan entèvyou m fè avè l la misye di premye fwa l ap wè Bobi Bobi vin kay papa l Herbert Widmaier vin anrejistre yon jingle se se lèl fin wè Bobi jan Bobi son nèg ki fò epi li di papa bon mwen menm kounya mwen sa m pral fè kounya map son map yon ingénieur de son menm jan a misye efektivman so si nap tande radyo metropole nap wè son radyo metropole la Joel Widmaier pou boko ladan donk se son egzanp konkrè yon egzanp palpan donk sa sa se yon egzanp si m t ap site yon pakèt lòt moun ke misye make nan pandan tout e veki li de choz kòm sa pandan se 79 an so sa vle di kisa Nou menm jèn gason jèn fanm kap koutem la so kote ou sòti a se pa li pa li k pral detèmine kisa ou ye kisa wap vin ye se kisa ou fè ak vi ou kòman ou manedj vi ou se Kisa w fè ak tèt ou ki objektif ou? Refleksyon sa map fè avè nou maten an mine de rien komsi bon e sa fèm vin tolere misye anpil Bobi bon m pat gen enfòmasyon ke misye te mete an nòd J'étais mete an nòd a la radio nationale. Mwen rantre nan Radyo Nasyonal kòm metè an nòt. Mwen fè yon staj an 2003. Lè sa m te jenn ti gason, apèn m fin fè filo epi m nan premyè ane inivèsite. Lè m antre nan premyè ane inivèsite, so, epi mwen. So, M antre paske m te renmen radyo, m te renmen pase mizik, m te di sa deja nan yon live isi a. So, m te di yon lè fò m pase mizik pou tèt mwen. So, m te ka antre nan lòt seksyon nan radyo a men se te la k te gen plis fasilite. pou m te rantre nan radyo a avèk, m ta ka di, entèvansyon Mesye Renel Sen Lwi ki se papa m, donk, alò ki se bòpè m ke m toujou rele papa jiskaprezan, ki te fè m antre nan radyo nasyonal paske li menm li fè karantan ap travay nan radyo nasyonal. Lè m antre nan radyo nasyonal kòm metè an nòt, m te nan inivèsite, m t ap etidye kontablite, dechòz kòm sa. Epi tou lè map etidye gestion des affaires m nan mizè non l bagay sa yo. Epi mal nan lekòl kominikasyon lekòl journalisme ke Valery Numa tap dirije ki se EXCEL. Epi mwen chemine chemine jounen jodi a m kreye yon platfòm ki rele platfòm Ibens Info Culturel ki gen 7 an kap desèvi kominote a Al gade sou chèn YouTube, al gade sou Facebook, wap wè sa nou akonpli. M pap di anyen sou sa nou fè, sou sa nou akonpli. Men jounen jodi a, m mete yon nòt ke m ye, m ap resevwa Joel Widmaier, so, m ap resevwa Kesler Bien-Aimé. M pa ka kontwole ki kantite entèvyou avèk de grosses pointures de du milieu culturel m fè. Sa vle di kisa? M pa pral konpare tèt mwen a Bobi, jamè. Men, pakou misye kòm metan an òd ki vin kreye sa l vin kreye a la, enspire, kòmsi vle di yon pakèt bagay pou mwen, kòmsi, lè m aprann Bobi te operatè, m jis sonje mwen menm ki te konn chita dèyè bòd radyo nasyonal ki te di tèt mwen yon jou fò m fò m fon pwogrè Fòm kreye yon lòt bagay. Fòm retire kòm la paske m paka fè tout vim la tou. Enben m sipoze se menm bagay la ke misye te di tèt li. Epi men jounen jodi a men tout yon peyi ap salye enpak misye sou medya Sou kilti yo, sou sektè kiltirèl la. Sa vle di ki sa, ou menm jenn gason, jenn fanm ki ap koute m la, nan kèlkeswa domèn w ap ye a, w ap evolye a, ki objektif ou bay tèt ou? Nou an 2025, ann di ou kòmanse an oktòb 2025 lan la. Ki sa w bay tèt ou kòm objektif? Ki bò w vle rive? Sou La ou an oktòb 2025? An oktòb 2026 oubyen nan dizan ankò kote ou wè tèt ou? Paske ok ou mete yon nòt se se fò yon nèg ki mete yon nòt fòl fò li dwe gon zòrèy yon bon zòrèy alò nap pale de bon mete yon nòt se sitou mete yon nòt ansyen yo paske pa anpil nan jenerasyon pam nan ki ki twò konn son lè gen de mete yon nòt gon nap tande bon. Se krèv kè kòmsi jèn nèg ap travay, nèg ap fè yon pakèt erè, mizik yo pa ajanse, des choses comme ça. Men, misye li menm, men li soti kòm metteur en onde, li vin ingénieur de son. Li anrejistre atis entènasyonal, gwoup entènasyonal, atis nasyonal, epi li kreye 2 gwo tonton medya ki make. Panorama medyatik ayisyen. Telemax, kiyès moun ki pa konn telemax? Epòk telemax an flèch. So, li kite telemax, l al kreye kanal ble. Lè kanal ble kreye, wo, imaj la lou pil. Swa, So, avèk 2 pwofesyonèl hors pair, jiska prezan Kanal Blan an nòd, se pa menm, paske Richard te di sa nan, nan, li pa t ko di nou sa, Richard di youn nan rezon tankou, kòmsi medya yo, ou konnen medya yo viv de piblisite, donk sa yon ti kras afekte medya. E bobi a ki se canal bleu yo pou yo pa jwenn piblisite donk sa afekte kalite sa w ap pwodui des choses comme ça men se yon nèg ki kite yon eritaj enòm pou a pou peyi a jis paske l te bay tèt ou li yon objektif li di jodi a la mwen mwen se mete an òd men ban m chemine dans le domaine de la sonorisation. jiskaske li travèse dan lè medya jiskaske l kanpe yon stidyo mitik an Ayiti ki rele Audiotech. So, Fabrice li menm nan pòs li fè pou Audiotech la, li di se tè le temple. Ou konn sa kon temple? Tanp lan se menm jan lè w gen yon legliz, tout kouch sosyal ap reyini, y ap vin priye. Enben Odyotèk, lè l te kreye a, se te yon stidyo, se te yon tanp. Dayè li di w gen nèg k ap soti, tout, gen nèg ki pa vin anrejistre, kòmsi ki pa vin anrejistre nan Odyotèk non. Nèg la vini jis pou l bay blag oubyen pou l aprann sa lòt mizisyen Parèy li ap fè. Sa vle di, Audiotech se te yon tanp kote tout mizisyen ap reyini. Oeuvre de Bobi qui était metteur en onde, Bobi etè metè an ond a la radyo Ayiti Entè. Donk, men pakou yon metè an ond.

Son madanm vant li beni. Komsi son moun tout pitit li fè tout rann de sèvis enòm wi a la kominote ayisyèn. Fabyèn Deni gwo atis ki ap plede fè mizik fè moun danse ki ale kite nou resamman la malerezman. Rawoul gwo mizisyen devan letènèl

Li men men men nap pale de bobi la ou konprann donk pratikman son madanm vant li beni bondye beni vant li tou sak soti anndan zantray li sèvi peyil e li menm tou son sèvant de peyil paske micheline micheline professeur te professeur piano bann Atis Don Dieu Perry ki te konn al pran leson mizik, leson piyano lakay Micheline. En dépit de tout, elle reste une dame sage, humble. M rankontre Micheline, sa gen kèlke mwa, lakay li, pandan m t ap fè Jean Maxence, waw! M wè l m fremi. Donk, se jan m te vle di nou an, se sa m te vle atire atansyon m sou sa. Ou menm chak jenn gason, jenn fanm ki nan yon domèn la, ki sa w di tèt ou? Ki kote ou vle ale? Ki objektif ou ladan? Yo pa di w pa fè karyè men, ou ka fè tou, ou ka toujou fè karyè nan yon domèn men avèk evolisyon. Regarde le type. Bobi, il est un metteur en ordre à Radio Haïti Inter, il est devenu l'un, bon yo pa menm, yo pa menm di enjenyè ankò non, yo di yon monuman. Yo, gen yon atik ki di Haïti perd son monument. Sa vle di yon nèg ki soti, yon metteur en ordre, yo menm di yon metteur en ordre, e pa moun yo yo janm bay twòp enpòtans nan radyo, dayè gen opera, gen prezantatè, gen jounalis ki pa janm salye metteur en ordre. Donk men sa yo devni, men sa yo reyalize. Donk m te vle atire atansyon nou sou sa maten an nan sesyon denfòmasyon live sa a medam mesye, jenn gason ak jenn fanm. Nou ka sèvi a pakou Boby Denis an ki soti nan yon ti pòs.

Janis, donk, s, e John, donk, se ansanm de moun sa yo medam mesye ki tap swiv nou nan live tiktok e maten an. Nou baw randevou lendi men le pli pwochen randevou avèk la platfòm Egen's Info Culturel medam mesye se demen a 10 zè pou notre 157 tièm magazin prezantasyon de Fania Caro. Pa bliye live sa a son koutwazi de Chantye Familyal.